Ou granmoun epi ou responsab tèt ou. E pa sou tè, e pa, e pa tè sa wap vin pote kè. Wè cheve sa? Hein. Wap vin moute pou kès li. An an, wap moute, wap vin moute m sa wap fè. Kèt! Ani a la, m bay misye pike tè a mwen, janm gade a la, se kòm si se pèt de lapin li mete ladan. Li pa pike tè a rive nan fon. Sa vle di, se grate l grate tè a, li mete tè sou, li mete l leve bit mete sou tè a. E m gen pou m jwenn misye, pou m pale avè l. Non. Lè yo tande yo bezwen djòb, yo mache atè. Yo vini, vin chèche, vin chèche djòb nan mwen. Men lè pou yo, pou yo, pou yo fè l jan m mande yo a, yo pa janm ka fè l. Men, an palan tou, ane a la, si lapli pa tonbe la, èske 10 minit dlo ka wouze tè sa a? Humm! Se mal bloke bannann nan la pito m kite lè lapli pral tonbe map kite l atè a la pou bèt yo bay tan jwenn li la yo pi lonmen l la kaka sou li pou l ka gen fimye e sa l ye hen gade papay la te gen konbyen papay ladan l yè m vini m wè papay la te gen papay ladan l. Paske m te regle konbyen papa ki te nan branch sa m wè. La te gen yon grenn, la yo pran youn la. La yo wè, yo wè, men gen de bòk la yo pran. Bon, m pa di anyen. Mwen menm zabò. Tonnè kraze m ansanm. M ap pete fyèl youn kanmenm. Bon, m ap kite yo. M ap pete fyèl youn ladan l kanmenm. M ap vin la avèk egou m la, ti pwen anndan m la avèk serinj mwen la. M pete fyèl youn la. Pase depi, krapo epi pyè krapo ye. M ap fout yon gwo krapo anndan youn. pou fè vant yo manfle. Hein? Yo manje papay la nèt! E yo pa gen dwa janm manje l ankò. E m ap trase yon egzanp isi, menm. E m ap fè espre m ap kite yo pou yo mi, pou m fout trase yon egzanp. Hein? M ap trase yon egzanp. Bon, depi demen maten la, fò m jwenn Sereng nan kote li a. M pral nan tiwa lakay la, m ap chèche l pou m fout pete fyèl yo. E m ap fè yo mèkite, respekte afè moun, mèkite. Sou moun. Kade sa m fè la. Ti jaden, bèl ti jaden nan lakou m fè. Kade sa bèt fè. Bèt ap manje ti pye patat la. Bon, talè konsa l t ap banm ti lavi la. M gen yon ti piti m te met bouyi m manje. Li tap itil mwen. Yo lage bèt ladan l, y ap manje l, ou pale yo, yo pa okipe w. Ou plante l la, e pa ou l ap itil, moun nan pran bèt li, bèt moun nan ap itil li, ou menm sa w plante a, ti pye patat la ap itil ou, ti pye pwa a ap itil mwen. Yo lage bèt ladan l tout. Pale m pale yo pa okipe m. Kounal met ou anven la touye yo sa yo pral di ou se malfektò e men yo menm yo pa janm wè se yo k malfektè depi se yo se bèt moun nan lage pou manje avò e moun nan k malfektè moun nan menm ou touyel yap di ou malfektè kisa pou fè nan peyi hein a yon vye peyi oh bondye m pa konn sa m dwe fè m pa konn sa m dwe fè a lavi a hein gade kman ti pat la ble hein. Nan mwa janvye a la m tap jwenn ti patat la pou m manje Hen bèt ap koupe li Gade ti pwa tis la ap fè ti tèt bagay talè m tap jwenn de grenn de gous la Hen m pale de ti bòk patat mete ladan l la m ap manje Men men bèt pa vle Bèt pa vle kite Sa w vle nan yon peyi Ti bagay yo byen fre la wi Ti bagay yo byen fre Yo baw lide anvi viv ou ta genyen bon ta jwenn yon ti bagay la wap viv anben mechan sè yo pa vle depi bèt ap koupe yo yap detounen yo gade ti bwa yap fè ti tèt la hein talè ti bwa piti a yap donnen la anben m sou kont mechan yo humm.

Se pou wè w kòmanse granmoun la a. Tout tè toutou nesans. Tout tè toutou nesans. On ti bagay m te konte dlololo wi lè m t ap fè matènèl. Lè m te lekòl lontan, koutan m t ap fè matènèl, koutan, gade, koutan la menm menm menm ap bagay bagay la la. On ti ti ta ti twa a e ti tato, ti ti a.

Don Tapet Kot on granmoun tankoum la hein te ka nan afè sonje sonje bagay leson leson depi depi nan matènèl humm kotem te ka sonje bagay sa yo la jan jan yo ye la hein ahh. Bagay yo terib, bagay yo terib, ou pa ou pa ka ou pa ka chonje anyen nan tèt ou non. Reyalite
Ayiti
se li wap Mesye, menm malad la mawon grip la mesye, malad mawon lafyèv zanmi, mwen menm zanmi mwen pou mwen menm ba sa son son epidemi. Bib la fini avèm menm mache m paka mache m chita m tounen yon zonzon yon pawòl grip mezanmi pawòl grip sa mesye son ti dòmi li ye mezanmi bon m pa kwè se Bondye ki ta kreye bagay sa m konnen se pa mwen sèlman mwen menm m ap plenyen pou tèt mwen men pa gon kote tout zòn nan lokalite a nèt wout pran nèt tout moun yon sèl bagay lafyèv. Tèt fè mal, grip, bagay sa son epidemi li ye. Epi lap touye moun tou. Janm wè bagay sa pran moun nan li paka pa touye. Ou konprann lap touye moun kanmenm paske bagay sa twò dwòl. Bagay sa pran moun twò rèd. Mwen menm menm pa gen senti la men sou baton map mache tèlman bagay la bagay la fatigem bagay la fèm mal. Mwen bonm santi mwen menm mwen pa konn kòman poum fè tèt mwen ankò m bwè konprime m bwè tout bagay lèm kouche ah mwen menm mwen pa konn kòman poum fè. Mwen menm sa pou m fè. M ap redi, m ap ret la pou m mouri paske se pa mwen ase k ap mouri, se nou tout k ap mouri paske se yon epidemi k tonbe nan peyi a menm pou nou menm. E pa fòt mwen. Mwen m ap di granmoun men granmoun nan, granmoun nan ladan tou. Ben, afè, afè, afè jan peyi a ye la, toutan w tande bri bal nan tèt ou. Hein? Toutan w bri bal nan tèt ou epi tou move rimè, move rimè nan zòrèy. Bon, rimè yo menm pi mal ke bal. Hum, rimè yo pi mal ke bal yo. Ou gen dwa pou rimè la ou tchwe tèt ou avan lè. San bal la poko pran ou. San bal la poko vin jwenn ou la ou tande rimè a rimè a pran ou bò tèt pap ou blayi. Rimè sèlman ka tchwe ou nan peyi peyi dayiti ou wè la. A li di se reyalite ayiti a. Rimè a sèlman. Ou rimè pran ou la bò tèt pap.

Enben, sa pou n fè? Se Jewova sèlman k ka don bon pou nou. Bondye, sèl Bondye. Apa m konnen w se Èg la, kole avè mwen, Jewova, m konnen w.

Kouri al kotel menm kouri al kotel la menm pa wèl eh esal fè konnen konnen konnen flaco pa konnenl mwen Bertha t disa wè la aprè midi a la nenpòt lèl t ya m pral lakay li wi m pral lakay li pou la kòb mwen paka pou mwen ou fin achte afèm nan menm kounya la aprè mwen kap flato pou banm kòb mwen.